Nan videyo sa a, nou pral konnen tout boul jou pou jou, dat pou dat yo. Sa vle di nou pral prezante w tout boul ki te sòti nan 4 dènyè zane yo sou Jòjya, Florida ansanm avèk Nouyòk selon achiv yo. Men nou pral tou pwofite di w tou ki boul ki pral plis pwobab pou sòti selon frekans ak sekans boul sa yo. Pou n al konnen boul ki toujou gen tandans renmen tonbe selon jou pou jou, dat pou dat sa yo pou jodi a. Eske selon analiz yo moun ki te sòti nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo pral toujou gen menm tandans pou yo respekte e pou yo tonbe nan menm peryòd sa yo? Rete nan fen videyo sa pou n al dekouvri ansanm tout boul jou pou jou dat pou dat ki te sòti yo e ki boul ki pral plis posib pou tonbe jodi a selon jou pou jou dat pou dat sa yo. Jis avan ke n kontinye, n ap raple w ke gen yon bòn nouvèl pou tout kominote Cholotou a. Dezòmè, si ou bezwen gen aksè pou konnen boul ak maryaj ki trè pwisan ke nou bay anndan vip Choloto a, gen 2 fason ou kapab rantre. Premye fason, ou kapab pran abonnman YouTube Membership vip ou an anndan YouTube, konsa w ap kapab gen aksè pou gade video pwobabilite nou lage chak jou pou jwenn boul ak maryaj yo anndan vip Membership. YouTube la. Dezyèm fason an, pa bliye kounye a nou pa itilize WhatsApp pou fè vip, nou gen pwòp platfòm nou kounye a, moute sou www.choloto.com, se la ke wap ranpli yon fòmilè pou fè yon demand de patisipasyon pou antre nan vip a. Konsa wap kapab fè pati de fanmi ki gentan kwaze pye yo deja anndan vip sa. E pa bliye tou, se la ke wap kapab jwenn Kwad Lachans Choloto an. Gratis ti cheri pou kominote an. Nou kite tout link sa yo nan premye kòmantè la. Men jis avan ke nou kontinye, pa bliye bay video sa yon like pou apresye travay lan, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous d'activer la petite cloche de notification surtout, kòmsa. Pou ne pa rate okenn video. Pa bliye si w ta bezwen konnen ki tout sen kap fete pou mwa sa, tout boul ak maryaj ke yo pote, video boul lalin yo ak analiz pwobabilite boul cho ke nou lage chak jou sou chanèl la, nou kite tout link video sa yo nan premye kòmantè la. San pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan video nou genyen pou jodi a. Men ki jan jou pou jou, dat pou dat 26 out sòti 2022 jiska 26 out 2025 te ye nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo. Nou bral di w tou boul ki te plis tonbe zanmi pa m nan videyo sa a. Peze ti bouton like lan, abone, pataje. Nou bral ba w boul ki te plis tonbe selon analiz yo nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo. An nou kòmanse an 2022 byen rapid. 26 out 2022, nan Jòjya midi nèg yo pouse nou 4 86, 96, 17,

51 55 se sa se konsa ke sa te ye 26 out men pou ane 2023 a se konsa ke rezilta yo te ye la fami rete tèt frèt paske nou bal bo boul ki te plis tonbe selon 4 dènyè zane ki te sot pase yo peze ti bouton like lan abone epi pataje. Le 26 out 2024 la fami men koman sa te ye nan jodja midi nèg yo pouse nou yon kout 0 85 nou pap janm bliye sa.

21 80 se konsa ke sa te ye nap raple w zanmi pam jodi an la nou bay yon maryaj e maryaj sa e li te paret wi ane pase hum se se se 48 71 lan li te tonbe an 4 chif e be jodi an la nou jwenn li nan kalkil wi guys nou jwenn li nan kalkil nou bay li nan boul nan boul direk boul cho pou maten an al gade l mon ami ok chak sa ke nou di e toujou verifye trèzenpòtan la fami bon an konklizyon Nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo sòti le 26 out 2022 jiska 26 out 2025, men boul cho, men boul ki te plis tonbe yo guys, e nou tou ba w presizyon yo. Boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo se te 0660. Fanmi m, li te tonbe 5 fwa. Li te tonbe yon fwa nan Georgia, Yon fwa nan Florida, l al tonbe twa fwa nan Nouyòk. Sa vle di, nan kat dènyè zane ki te sot pase yo lè nou fè totalizasyon an, se konsa ke sa te ye. Donk 0660, se youn nan boul ki te tonbe plis nan kat dènyè zane ki te sot pase yo. Men li plis tonbe nan Nouyòk lè l ap tonbe le 26 out. Peze ti bouton like lan abone pataje. Ou menm ki ta bezwen antre nan vip an nou bay mwens boul plis presizyon anndan vip an. Yèswa nou frape nou frape 21 nan Georgia premye lo nan vip an. Ou kapab toujou fè sa sou whatsapp sou plis 509 36 62 32 81. Nou bay presizyon nou di w men ki kote boul sa kapab soti nan vip zanmi pam epi nou bay mwens boul anndan vip Choloto an. Peze ti bouton like lan abone pataje.

Tou lè twa fwa yo, li yo, li te plis sòti nan Florida lè l ap tonbe le 26 out. Epi boul pè ki te plis tonbe zanmi pa m se te 55. Li tonbe twa fwa, yon fwa nan Jòjya, de fwa nan Nouyòk. Oke, n ap redi l, boul pè ki te plis tonbe, li tonbe twa fwa, li tonbe yon fwa nan Jòjya, de fwa nan Nouyòk, la fami, selon analiz yo. Epi 35, epi 33, dezole, kòm dezyèm boul pè ki te tonbe de fwa, li te tonbe yon fwa nan Florida, yon fwa nan Nouyòk. Maryaj majè, sa vle di yon maryaj pou ane sa menm 26 out 2026 sa menm. N ap raple w ke maryaj majè, grenn maryaj majè lan, li konn tonbe deja sou Choloto. Le 19 out nou wè ki sa ki te fèt nan 58 03 nan maryaj majè. Grenn maryaj majè pou jodi an zanmi pa m, se 06 pa 48 nou bal siveye grenn maryaj sa majè pou tout jounen an 26 out lan selon statistik yo, selon. kapasite e kesyon de frekans nou tcheke nou wè maryaj sa move move pou jodi an la fami 06 pa 48 ni nan maten ni nan aswè maryaj majè nan boul jou pou jou dat pou dat zanmi pam travay lan pa fasil ou menm ki ta bezwen antre nan vip an sou whatsapp plus 509 36 62 32 81 peze ti bouton like lan pataje zanmi pam youn di lòt depi ou bezwen gade videyo boul jou pou jou dat pou dat lan moute sou choloto poun kapab jwenn. o mwen jan de video sa yo. Pa bliye boul jou pou jou dat pou dat lan lenpotan men pwobabilite dirèk nan boul cho sou chanèl lan al gadel tou paske yè oswa nou frape 2 tiraj nan 0 3 30 yè a midi nou fè 2 kabès nan boul cho sou chanèl lan nan 55 nan Florida. Achiv yo la, kontinye gade zanmi pam like epi abone pataje refere chanèl sa an tèm de kesyon danaliz e de pwobabilite. Yon remèsiman trè spesyal a chak grenn nan nou ki te rive nan fen videyo an. Pa neglije pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi, yon zanmi nan kontak ou. Bay videyo sa yon like pou w apresye travay lan. Pa bliye rete konekte ansanm avèk nou pou w kapab konn tout videyo n ap lage yo. Bye bye tout moun, nou renmen w anpil. Randevou pou yon lòt videyo.
Chouloutou 509.